Pwen ki ap domine aktyalite a sou etandu teritwa nasyonal peyi Dayiti, Moun kontinye ap pran lanmè, Hamilton ap fè yo kase tèt tounen lage yo nan an Ayiti. Yon lòt kote, Bahamas pral asiste MMS avèk bato pou pwoteje yon pati nan lanmè Pòtoprens. On pozisyon pliryèl ki gen nan tèt li Majò Jon Jean Tel Joseph Ex kòmandan bsap pale jounen 12 fevriye 2025 e li sanble mouvman revolisyon pliryèl la li ranfòse avèk lòt tèt pou mate cpt e ale dwat nan lakou kasasyon. Moise Jean Charles Majò Jon Piti Desalin reyaji aprè separasyon pòs direktè jeneral kote konsèy dè minis lan ta boude yo menm pou pa gen manb nan mitan yo humm komisè Richemond Ronald Richemond bò kote pa li ekate soti nan soti nan lis ekate tonbe nan lis revoke e pou l mete l a dispozisyon lajistis nan dosye asasina yon jounalist. Lapolis nan Pòtoprens a hotè de komin Petyonvil rive deloje 16 otaj ki jwenn liberasyon yo, zam sezi, nèg ak zam tonbe men aprè operasyon sa a, sa pat twò dous. Pou sila yo ki abite ozalantou de komin Petyonvil, bagay yo anpil, yo pa piti an menm tan yo pa mens. Si genyen espas nan avanse yo, n ap fè w jwi reyaksyon Himler Rébu, dosye ki pale de mesye ki te twouve yo kwense nan sanksyon entènasyonal, Kanada, Etazini, Lafrans, Sendomeng, Nasyonzini, li kwè se moun k ap fè pale anpil ou di mwens kreye deba, men li pa kwè ke estrikti peyi Dayiti gen la a, yo kapab manyen yon dosye konsa, deklarasyon Humler Rébu. Himler Rebu, ansyen kòmandan lame Dayiti, èks minis defans, an menm tan, jan n te konnen li, li te li se youn ki fò souvan e se youn ki fò souvan analize yon seri de dosye tankou dosye sekirite atravè peyi Dayiti, Himler Rebu pa kwè nan sa. Prezidan cpt a Leslie Voltaire ap lage atè a. Rejijman an se ou ka fè l se pa nou. Antretan moun ki nan katye yo genyen yo menm lòt konpòteman des seigneurs de guerre ta mande yo fas ak moun k ap fè antèn pou lapolis nasyonal. Se pwen sa yo avèk lòt ki pral fè esansyèl enfòmasyon nou pral prezante pou zanmi telespektatè Ras PM ki toujou fidèl nan emisyon pa w la Gran Dosye. Sa nou pa t anonse w, se li nou pral lage la. Se otou de Pòtoprens avèk Latibonit. Si lapolis nasyonal ap bay nan nòt lap sòti 16 otaj rive jwenn liberasyon yo nan komin Petyonvil e zòn ki te kwense anba men nèg ak zam sa yo nan atak sa se zòn ki ta pote non lokalite Gòvèt, Dòkò, Gwojan ak Lakou New York. Sitou pou Dorco, se la ki te genyen bastyon moun ki viktim. 16 otaj rive libere, youn ak 2 zam sezi, men chif bandi yo, li pa gen yon chif egzat, men plizyè, anpil, prèske tou non chif, ou ta ka di anpil, èske anpil vle di 20 oubyen plizyè vle di 30? Men se plizyè nèg ak zam tonbe, antre youn a 2 zam sezi. Ou kapab di se 2 bandi ki ta tonbe, rès yo se moun pou yo ta mete antre bandi ou sivil ou sivil. Hum! Se nan yon operasyon nan lokalite Kòve Dòko Gwojan Lakou New York ki yo menm te anvayi ak nèg ak zam, ki nan baz, selon sa nòt lapolis la vanse, kraze baryè ki dirije pa Vitelòm Inosan ki genyen gwo sòm lajan sou tèt li pou moun ki ta rive bay adrès kote baz misye a li sitiye li e ki ki pa twò lwen zòn akademi. Kò spesyalize ki te mobilize se te utag avèk bri. Nan operasyon sa a, chif nou sot avanse pou ou la, se 16 moun ki te twouve yo an otaj ki jwenn liberasyon yo e gen nèg ki tonbe, gen nèg ki blese nan kan bò mesye Vitelòm yo. Menm nwit 11 Janvye 2011 fevriye 2025, Meyòt, Danko, Metive, sekwe ak kout bal nan nwit madi 11 pou rive 12 fevriye 2025. Yon gwo tansyon te nan kalbas tèt sila yo k ap viv nan kwen an ki yo menm abitan yo son kout bal abitan sa yo yo menm te tande te plis bay enpresyon ke se fe datifis Poutan pa gen anivèsè pèsonn nan kwen an. Rivren yo remake sivil ak zam ki yo menm ke yo ta idantifye kòm moun ki fè pati de gwoup ame an sivil e selon sa ki avanse depi samdi ta gen moun ki kwense nan zòn akademi kout bal t anpeche yo jwenn libète yo pou fonksyone. Selon sa temwen kout bal ki avanse yo pale, men yo pou yo menm se yon eskalad ki anrejistre sitou yè swa apre ke pnh ta fin mennen yon operasyon. Popilasyon an bò kote pal nan zòn nou sot site yo ta repwoche lapolis nasyonal ki aji an mòd dife pa ikann Kòmkwa pnh ta gen konpòtman bri sapat. Pou n pa di, yo ta gen konpòtman bri sapat, se fon kout pye epi vole ale avèk zèl yo, poutan gwoup yo menm ki fin atake a retounen pou mete latwoublay. Si n sot bò bilan atak lapolis, operasyon lapolis te mennen e menm zòn sa te sibi atak nan aswè, ann fè yon kout pye nan depatman Latibonit. Depatman Latibonit, Gran Grif fè dega. Pou kay, Gran Grif boule 8 kay.

Pou plis detay, ann koute youn nan òganizasyon k ap wè si yo kapab jwenn sekirite nan kanton an k ap prezante radyografi sitiyasyon k ap travèse Bas Artibonite. Koute sa. Jodi a gang lan moute nan bouk Tivyen. Gen kote ke li ravaje. Gen anpil kay ki brile. Gen de moun ke gang lan tiye. E malgre lapolis te gentan prezan, men sa pa vle di ke se lè dega yo fin fèt, e se lè sa ou wè lapolis gentan parèt e li prezan nan moman sa a. Kounye a mwen menm, antanke prezidan sendika, m ap mande èske se pa yon gwo konplo ki genyen kont de depatman sa yo ki se Lwès, depatman Latibonit? E se 2 depatman sa yo ki gen plis resous ekonomik. Paske jodi a lwès se li ki gen resous tout enfrastrikti yo se nan lwès. Vale latibonit se li ki gen resous nan domèn agrikilti. Paske lè w pran yon depatman tankou latibonit ki kapab bay 9 depatman manje apre depatman pa l la. Sa vle di se yon depatman ki gen yon pakèt valè, yon pakèt enpòtans pou entènasyonal la, pou nasyonal la. Ebyen mwen menm m pa ka konprann kòman pou nèg yo jiskaprezan pa ka pran yon desizyon pou yo fini avèk gang sa yo nan depatman an. Èske se yon resèt bagay sa ye tou? Ban nou yon ti bilan de e sa k pase yè swa la nan zòn Lavèdi nan Ti Rivyè Latibonit. Bon, bilan ki genyen, m panse gen 8 kay ki brile, gen yon mwen de 4 moun ki mouri. E gen kèk ki blese, se sa nou te di kòm yon bilan pasyèl jiska prezan toujou. Ke nou pa konnen si pral genyen lòt enfòmasyon. Nou menm nou konnen nou pa sou plas, paske ou konnen zòn kote nou ye a, nou nan sant Fonsonde. E nou menm nou toujou ap batay kont gang lan, nou ap veye tèt nou tou. Men dèfwa se dè zanmi ki ba nou dè enfòmasyon fòmèl, men ki dega ki genyen o nivo de Tirivye la. Kote lapolis te ye René Charles?
Lapolis, lapolis fè sa l kapab a vrè di. Paske se sèke yo te vle sènen lapolis pou yo kapab kenbe lapolis an otay pou yo te kapab pran cha, pran ansanm de materyèl nan men lapolis. Men a vrè di lapolis fè tout sa k depan de yo, se gras a lapolis tou ki rann jodi a pa gen plis dega fèt la. Men mwen menm, m kondane lapolis. Si lapolis te pran desten nan men pandan ke li tap kraze gang nan li te fin kraze gang nan se de ti save men jodi a gang nan pata ka prevè sifas pou l pral dèyè mete lapolis an otaj se kòmsi gen yon lejète bò kote lapolis gen yon lejète bò kote direktè depatmantal la ke nou paka konprann ki yon gang fin tiye yon gang fin kraze. Jiska prezan pou gang lan ap fè fre kantite pou nap kite Gustave pou nap antre nan bouk Tigè nou nan dezyèm seksyon lavèti pou nale pral fè dega. Nou nou twouve sa two fre kantite selon konplo nou pran la antanke plantè nan vale a. Pou le moman kòman sitiyasyon ye nan Tirivyè Latibonit? Sitiyasyon li kalm, li kalm, men kou ap gen yon mo bann tan la tou pandan nap pale ak ou a la ou ka tande gang lan retounen. Men m pako konnen ki dispozisyon lapolis pran pou gang lan pa retounen vin fè dezòd sa ankò. Paske menm kou la rete la, m rele w la rapid ankò la nou menm k ap anvayi nou. Men sa pa ka konsa, yon moun pa ka viv, chak jou w ap viv moun ap mouri, moun ap viv sou strès. Ou pa ka konn ki lè gang ap vini, ou pa ka konn ki lè gang p ap vini, men se lè gang vle l vini, lè gang vle l pa vini. Gade jodi a menm nou gen 2, 2 pastè nou gen nan Goso de menm nan men nèg yo, nèg yo gentan pran 325 mil dola nan men lanmen yon pastè, kounye a yo mande 325 mil ankò.

Rive jwenn nèg ki vin pran n lakay li epi pote l ale. Depilò, 16 desanm 2024, Lipòk te disparu, pa janm ka retounen lakay li apre yo te fin anlve l. Manman l ki, nan plizyè monte desann li fè, pa gen kouraj pou l wè 2 mwa pral rive san ni youn ni lòt pa rive antre lakay yo. Ou pral koute entèvansyon manman ki se Vitaline Masilus ki t ap bat bouch li nan mikwo Radyo Kiskeya. Koute sa. 16 desanm, li t ap li te al nan travay, li vin, li vin chèche rad li pou l al pou l al travay, pou l al tounen bak nan travay. Kounye a, yo pran devan lakay li, li te nan ozanviwon 6 zè 6 è edmi devan lakay li depi 6 è edmi mwen map relel m paka tandel telefòn li fèmen depi le 16 la pitit gasonm jiska no jou m pa janm tande pitit la m pa konn ki kote li ye m rele tout zanmil yo dim li yo pa tandel tou yo pran yon lòt kouzenl tou ki rele kal diwozo kal diwozo a te te te lakay li yo pran l manman l manman kal di yo pran kal swa vandredi swa samdi samdi yo pran kal Patrice menm yo pran li lendi lendi aprè midi manman kal pa tande kal an piti pa m nan m pa tande l mwa sa fè 2 mwa m pa tande l m pa konn kote l ye M pa janm tande l, telefòn li fèmen frè m. Alò m ta renmen konnen kote l ye pou m ta fè mesaj la pase pou mwen silvouplè. E se nan ki zòn yo te kidnape l? Nan Vivi Mitchell. Nan Vivi Mitchell paske se la l abite, li pa abite menm kote avè m. Li lakay li, mwen menm m lakay pa m. Mwen pa, m pa wè li depi, depi, depi le 16 desanm. Mwen renmen nou nan pral pran, nou pral pran M pa konn sa l se priye wi. M pa konn kote l ye non. M pa jwenn moun di m anyen non. Li pa gwo. Li pa wo. Li pa gwo, li pa wo. M te met foto a. M te met foto li. M te bay pibliye foto l. Li gen foto. Si w te gen bagay ou te ka wè li. M ta voye foto a ba ou. Li kout li pa li pa li pa wo pa wo li yon ti jan li pa fonse nwa li yon ti jan bwen li pa li pa fin fonse nwa li pa twò nwa li kout li pa gwo men lestomak li yon ti jan laj ou konprann li pa li pa li pa mens m pa konn kounye a kòm m pa wè li li ka vin mèg ou konprann li ka vin mèg. Men an tèm de rechèch, èske n fè rechèch nan lopital? Wi men vre nan lopital m pa se nan mòg se nan mòg la sèlman m pa ale men m vre lopital m pa m son moun m pa ka mache m gen doulè nan tout kò m m fè tansyon m fè sik m fè kè alò se m pa ka leve pye m gen atwoz nan tout kò m se voye m voye moun al gade lopital si yo pa wè l mwen y al lopital yo pa jwenn m yo pa wè li. Se sèl manman an m vrèman m pale wi se sèl manman an m pale men yo t voye l lopital wi.
Yon lòt kote, Ruth Frère ak Peggy Vil te konnen flo kout bal pa yo pou jounen mèkredi 12 fevriye 2025 e kout bal sa yo se pnh ak nèg ak zam an sivil ki t ap kwaze katouch nan kad afwontman melanje ak atak. Bagay yo, yo pwès, yo pa piti, an menm tan yo pa mens. Toujou sou kesyon ensekirite, lè w di ensekirite ou wè lajistis, lè w di ensekirite ou wè pnh, E lè w kontinye ap di ensekirite, ou p ap bliye pou wè FADH, lè w kontinye ap site mo ensekirite, ou p ap ka bliye MMS, al pase men pran bsap. Se 4 kò sa yo ki yo menm mobilize pou mate ensekirite a, men gen nan yo ke otorite yo pa fè apèl. Se pa sèlman la. Si w kapab konstate tou, Gen 2 kò spesyalize nan lapolis nasyonal ki prezan e sitiyasyon k ap travèse a gen obsèvatè k ap poze kesyon pou ki nan operasyon fò souvan sitou nan sa k ap pase otou de Petyonvil asavwa zòn ki atake Meyòt, Dòko, Metive e pou site sa yo wout frè ak Pegivil se utag ak bri ki itilize. Poutan gen Boyd, gen Udmo, gen Simo, gen Bim pou site lòt sa yo, yo pa t itilize alewè pou ta pale de FAdH pa menm mande pou MMS. A kèl fen? Èske otorite yo sou fen de kò? Ou byen se tout bon vre gen yon mouvans pou kenbe sosyete a nan ensekirite poutan se papa kap batay a pitit youn konn wonf lòt tout sa m sot di la se obsèvatè yo ki degaje l mwen menm mwen prèske pran wòl on opalè kap pwononse sa kap sot nan bouch yo mwen menm kòm mikwo Bagay yo pwès anndan menm mouvans sekirite melanje ak ensekirite, komisè Ronald Richemond an pàn chèf. Li sòti de komisè ekate nan fonksyon a komisè ki revoke. Komisè Richemond ta repwoche nan yon ankèt k ap mennen fas ak jounalis Garry Thès yon mwa doktòb 2022 ki te jwenn asasina l e asosyasyon SOS Journalistes de Guy Lair Cedelva te toujou lonje dwèt sou komisè Richemond Ronald aprè Ecart Fwa sa a, li plis lib pou l al reponn nenpòt ki kesyon e an menm tan nan menm libète sa a, si lajistis ap fè l kontinye pèdi 50 pou san nan chèlbè l genyen an, yo ta vle pran 30 pou san, Komisè Richemond kapab rete lwen, l al antòtye nan prizon pou kesyon asasina sa a. Humm nou poko ka kite dosye ensekirite a puiske byento bato Gard Kot peyi Bahamas ap nan dlo lanmè Pòtoprens. Se yon mezi k ap vize ranfòse sekirite maritim ak pòtyè 2 peyi yo tankou Ayiti ak Bahamas e se sa ki ta avanse Depi Dèlma, nan lokal ministè afè etranjè, jounen 11 fevriye 2025, yon rankont te dewoule ant chaje dafè peyi Bahamas ak peyi Dayiti, non chaje dafè peyi Bahamas la se Smith Junion e li te akonpanye ak Theodore Roussel, Odò Roussel li menm li se responsab afè ekonomik ak komèsyal anbasad Bahamas an Ayiti. Chita pale 3 gwo lestomak yo te dewoule sou entegrasyon rejyonal, patisipasyon Bahamas nan MMS, nou konnen Bahamas gen 4 sòlda l nan MMS, E n konnen tou li gen prezans li nan MMS, jan nou di a, e kounye a li vle gen prezans li pou sekirize pò ak pò e pò nan Pòtoprens. Mesye yo jwenn antant sou kesyon an, se lavni. ki pral di rès pawòl yo. Toujou nan zafè dlo, 132 ayisyen pami yo gen fanm ak timoun, kite bò lanmè peyi Dayiti pou t al wè si yo te kapab chwe nan Florid al chèche lavi miyò. Yo t ap tante travèse, men sou menm lanmè Florid la, mesye gad kot ameriken yo, Hamilton, ta jwenn ak yo. pat pran tan pou te yo fè bak Ayiti nan moman map pale avèk ou la 132 ayisyen sa yo twouve yo sou tèritwa nasyonal peyi Dayiti yo te fè yo fè bak bagay yo pwès nap kite vèsyon nou ye la nou pral rantre nan yon lòt vèsyon. Toujou nan kad ensekirite, jan nou tout konnen ni, nan ka ensekirite a, anpil vwa leve pou mande otorite yo pa kite chodyè a bouyi yon sèl bò, chita pede atake gwoup ki kwense nan geto yo, epi distribitè yo, politisyen ki kwense nan ba yo zam, mal itilize yo, ap mete moun sou pouvwa, ap kale kò yo, ap fè reyaksyon san pèsonn pa mande yo ki mò k touye lanperè. Jan nou konnen, lajistis pa ka mennen ankèt nan anyen, vi ke w wè ankèt k ap mennen sou prezidan Jovenel Moïse, nèg yo etenn souf li pa yon konplo ki pwès, pi pwès pou n ta di s on konplo doukla Si tèlman konplo a te melanje, ankèt fè prèske 3 zan pral pou 4 ap mennen, pou yon sispèk kanpe nan figi lajistis pou l di ankèt la poko menm kòmanse. Kèl desepsyon! E jan l pale a ankèt la poko kòmanse wi. De zòm ki te sipoze ekate de pòs yo, mare yon kote pou yo poze kesyon menm si yo te inosan fòk yo te rete chita nan yon kwen pou yo disponib e dispoze pou lajistis poze yo kesyon avan tout libète, se yo k t ap mache fè dosye, poze kesyon ak lòt. Bagay yo anpil, yo pa piti. Hum! Nan kad desizyon cpt a te deside pou ke Sanksyon ki te deklare pa Nasyonzini, Lèzetazini Damerik, Le Kanada e akouche ak Repiblik Dominikèn ke lis Dominikani an pa menm pa fin fidèl, yo pral fon koudèy ladan li epi Moun pou yo mare, pou yo mare. Depi lè pawòl sa a pale, gen zepon, gen gwo zepon pou n pa di reyaksyon k ap sòti bay tèt chaje. Pami moun ki non y ap pede site kòmkwa se moun yo pa ka pran je twò gade yo kòm dè inosan san yo pa mete yo sou sib moun pou yo tande, Ou jwenn, tankou jan moun yo ap di li, se près la k ap mache mete, gade non k ap pale sesi se lòtbò, ou jwenn ansyen depite, ou jwenn ansyen prezidan ki te eli, ou jwenn prezidan ki te yo menm ki te nan kad pwovizwa, gen depite Gen menm sektè prive a chaje nan lis la tou, tout moun sa yo, yo ta dwe al reponn kesyon pou n pa di gen koudèy lajistis ap mennen. Eske cpt a gen repondong pou yon kesyon parèy? An reyaksyon, Humler Rebu, ki pa wè l menm jan ak tout moun, jan l wè l la se pa konsa tout moun wè l. Men, èske jan l wè l la ou pral pataje avèk li opinyon l lan?
Koute sa a. Mwen wè depi kèk tan konseye prezidan Alexis Voltaire nan yon seri de sa yo rele des déclarations de brousse, de feu de brousse, li poze yon pwoblèm la Li poze yon lòt pwoblèm yon lòt kote, li prèske vle rantre nan strateji global, yn afè chache yn zòt afè. Donk li gen yon seri de bagay devan li pa kab rezoud li, donk li mete yon lòt pawòl. Li trè klè ke premyèman, si sa l t di a, li te konprann sa l di a 1. Dezyèmman, li te vle fè l 2. Nou tap preske pa menm tande pale de sa. Li konn trè byen Ayiti jodi a pa outiye pou sal di lap fè a. Se menm jan avèk materyèl e ekipman yo. Moun yo aletranje yo pa aji avèk yon lòt peyi an tout lejète non. Ou pa wè lè yap pale de bay de zam pou yo bay yo di w non yo pap bay zam letal yo pap bay tèl bagay. Poukisa? Se paske lè yo enplike nan yon bagay, yo oblije wè bagay la nan sè tenan e sè zaboutisan. Yo pa pral al vin leve bay moun dosye sou de sijè lè yo estime ke moun nan pa fyab. Donk, premyèman, m pa kwè Prezidan Leslie Voltaire byen konprann sa l di a. E m si l te byen konprann li, 1 li te vle fè l, 2 se lè aksyon t ap kòmanse poze w t ap tande pale de sa. Yo se 2 moun kap fè bay feu de bous, mete pawòl nan laktyalite pou pale anpil, an esperan ke pawòl sa kapab kouvri yon lòt pawòl ki pa rezoud. Se opinyon m.
Nan kad kantin skolè ki gen PNCS nan tèt li, gouvènman an nan demach li rive jounen jodi 12 fevriye 2025 nan seremoni pou poze sinyati yo Anba dokiman ki pral angaje Ayiti nan Kowalisyon Mondyal pou Alimantasyon Skolè, prezidan cpt a, aprè l te fin pran angajman sa a, li te bat bouch li ak de twa pawòl nan yon diskou. Swiv PM Alix Didier Fils-Aimé. Koute sa.

Moun kap viv nan zòn ki kontwole par des civils armés gen konpòtman ki egzije yo menm kap viv nan kanton an. Civil armé. Se pa ni lòt e sa w ta rele se pa koli ki pote zam, se moun ki te itilize pou te bay yon sèvis kèlkonk e zam sa a sot tonbe nan men ni e ke moun ki ba li l la mande l pou lòt sèvis Swa kondisyon yo pa reyini a sa k te pale e zam nan li menm li vin vire sou yon lòt fòm sa ayisyen konn bay pote non van vire. Mo van vire se lòske nan bann rara peryòd pak bann nan gen de volè soti 8 è nan maten pou rive 4 è nan aprèmidi w ap danse rara men vè 5 è de laprèmidi pou al 9 è di swa van vire Si w pa chanpwè l va ret la. E nan kad van vire sa a, Ayiti vin kwense nan kesyon gwoup ame an sivil. Ebyen sila yo k ap viv nan zòn ki kontwole pa des seigneurs de guerre, yo menm tou, ki gen yon pawòl k ap pale sou afè lajan e entelijans, lòbèy, yo bay sila yo yon fatwa Pou gen pou kontwole konpòtman yo fas ak moun k ap fè antèn kòmkwa ki ta sèvi kòm antèn lapolis. Koute sa. Deyò.
Jodi a, si gon seri de zòn nou ladan yo se pwoteksyon n pote pou moun yo. E pa kennay paske leta lè l antre li menm li pa konn eg si pa ge gè. Gade, konbyen moun leta dedomaje nan kay li kraze bò e pòt yo? Pèsòn. Kounya nou pral di poutèt chen mechan k fè n kraze tout kay sa yo. Èske chen mechan, konbyen kay chen mechan te konstwi dèyè dwòyè pòt la pou moun sa yo? Kisa chen mechan te konn fè pou moun sa yo dèyè dwòyè pòt la ki fè n al kraze kay sa yo pou n pran pretèks se poutèt li menm? Manti! Nou gen pwòp enterè pèsonèl nou. Nou met chay la sou do chen mechan, nou mete chay la sou do kanaran, nou mete l sou do viv ansanm nou menm pou nou ka toujou renye, pou nou ka toujou ap regle tout bagay nou. Ok? Jodi a mwen menm m ap tou pwofite di nou sa. Rele ti Jan, rele ti Jann, achte ti, achte ti sesi, achte ti sela ba, m ap tou di nou sa, tout moun konnen nou a, nou menm, tout moun konnen nou menm ki rebèl mond lan. Yè, nou menm Ayisyen, nou k rebèl mond lan. Nou se premye pèp nwa k libere. E lè n t ap libere, pa bliye frè nou yo, ansyen zansèt nou yo pa t jwenn zam achte. Yo pa t konn fabrike zam, yo pa t konn fabrike anyen. Nou te sèlman pratike mistik e se a pwòp zam nèg yo an konn te genyen nèg yo batay la. Jodi a la tout sa n pa gen avèk fòs nou ak tèt ansanm n ap goumen, n ap pran l nan men nèg yo lè yo vin avè l la pou n goumen fòk peyi sa lib. E wadèvè tchoul, wadèvè moun k al fè gratè pou nèg sa yo, n ap sakrifye yo nan zòn kote n ap viv la. Sa yon mesaj klè m voye bay tout moun ki te gen ide sa. E si yon moun ou pa ralanti ou kite nou pou avèk tout prèv. E gon bagay kap pase dous pou ou ok m pap kenbe vwa a twò long paske m gen lòt bagay m gen pou m pale men mesaj sa m te vle fè l pase pou sove plizyè vi moun ki pa konprann paske m konnen anpil nan nou pa konprann paske peyi dayiti gon pakèt lòt moun otrefwa yo te mete n sou barikad pou yo te di nou e avni nou li ye jodi a la yo fè tout moun yo konnen yo menm barikad la se li menm kap delivre yo se li kap pot yon solisyon pou yo ke m bay pwoblèm a moun sa yo men espesyalman moun ki anndan katye popilè kap viv avè nou yo map fè nou konn sa. Nan katye popilè yo gen zòn ki gen plis ke 2 a 300 mil moun k ap viv ladan yo, e gen zòn tou ki gen plis toujou ke sa. Poutèt yon grenn moun, poutèt 2 grenn moun, nou p ap kite panye mango a pouri. Depi w pa bon, n ap koupe w jete. Wadèvè moun, lapolis se yon enstitisyon ki klase pou l ta genyen enfòmatè pa l k ap travay avè l. o nivo de yon seri de zòn. On moun ou abite nan geto yo kite yo pran nimewo menm jan ong yo konn ap bay may vin pran nimewo moun fè tankou y ap x y ap ygrèg ou kite yo itilize w kòm enfòmatè ou wè lè nou pran w menm jan lapolis yo fè moun ki sot nan katye popilè k pa menm rekonèt nou yo menm jan w wè yo fè ba yo bwa kale. Mibalè, yo fè ba yo Bwa Kale Akayè, Bwa Kale tout lòt kote yo, moun yo pa ka al Kafou Ayopò, yo pa ka al kenn kote. Si moun nan al Kafou Ayopò, yo pa ka konn si e Kwadèboukè l soti, piga yo konn e Kanaran l soti, piga yo konn e Bèlè l soti, piga yo konn e nan Vilaj li soti, piga yo konn e Fòtamara l soti, piga yo konn e l soti nan kenn zòn katye popilè. Menm jan ou wè moun sa yo. Lè yo sot bò lakay nou, y al nan lòt zòn, yo ba yo bwa kale, nou menm espesyalman, depi yon moun ap bay lapolis enfòmasyon nou konnen w n ap ba w bwa kale. Ok. Menm jan n ap fè sosyal la, depi yon moun ou vle fè voksal, n ap fè voksal avè w tou. Anvan rive nan opozisyon pliryèl, Dèlma 71 pou jounen 12 fevriye 2025, yon sikirsal Unibank ki te genyen pale anpil, mo k ap kwaze ak kliyan ki te vin chèche lajan yo ki te vin fè retrè dola meriken yo pat kapab livre yo dola meriken pale de goud son lòt pwoblèm lokal Unibank la manke pase anba dife nan Dèlma 75 dezòd sa son dezòd deta anpil manifestasyon te òganize pou lòske lajan transfè yo rantre an Ayiti, livre yo jan yo te ye a. Pa t gen ankenn lwa ki te pwoteje, ki te bay dwa a mezon transfè, ni bank, ouvè kont an ameriken epi bay li an goud. Men, kòm Leta a se yon Leta mafya deta, Yo antann yo avèk pwopriyetè transfè yo, kòb la bay an dola, pou livre an dola yo pouse l an goud, e sa yo ba w la se kòmsi yo ba w montan, si w bezwen dola nan men yo kounye a se mete ou mete sou menm kòb ou te gen nan men yo a pou w achte l nan men yo pou w jwenn dola sa a, yo ba w li nan to kòmsi yo se vann ou vann yo dola poutan se yo ki pou te livre w dola w, yo pa ba w li nan ekivalans dola ki reponn ak bezwen. Dola moun ap revann. Humm bagay yo pwès. Ann al bò kote pa mesye k ap mennen mouvans opozisyon fas avèk pozisyon pou se kou kasasyon ki jere tranzisyon an. Yon dat ki te tout moun t ap sispèk se li menm yo te ap tann aske lakou kasasyon tou pran pouvwa se te 7 fevriye. Men opozisyon ki te gen mouvans sa a Ou pat santi l te pwograme 7 fevriye pou anyen, paske gon pwoblèm otou de komin Petyonvil ak Kenskòf, tout moun san w pa kabann yo te ye. E menm militan, akouche avèk moun k ap pran mikwo, tout moun nan pa kabann. Sanble Pòtoprens la gon ti akalmi, nou pa konn ki dat ki ap rive, èske se 29 fevriye ki se dat espwa a toujou, pase 29 fevriye ou konn son dat ki te genyen yon mouvman prezidan ki te demisyone fòse kite peyi ak lòt e opozisyon pliryèl la li ankò m pa konn si w ka mete pliryèl ou pliryèl ankò si w mete pliryèl ou pliryèl li kapab ou kapab mete de s ladan l nou fini yo di yo ranfòse a vle di s yo ogmante yo ka rele tèt yo tren s Jeantel Joseph pale, ann koute sa l di, m pa pòtpawòl li. Lanse batay
pou n libere peyi a. E defèt, li vin relanse. Opozisyon pliryèl la, nou te anonse l ke batay sa a, nou pa ka fè l pou kont nou. Fòk nou al chache lòt alye. E nou te prezante Arasmon yon altènativ. Se an wout vè kasasyon. Jodi, opozisyon pliryèl la pa pou kont li. Nou gen lòt demokrati k ap dirije pa senatè Katis ki an wout vè kasasyon. Nou gen le Kongrè de Wanament. Nou konnen se yon regwoupman ki gen anpil òganizasyon ki te òganize yon gwo aktivite Wanament pou yo te fè le Congrès de Wanament jodi an yo raple li. Nou gen mil e alye avèk le depite Pierre Martin Catry ak tout yon ekip pati politik ki angaje. Nou gen FND Avè de gran ansyen depite sè Jean Louis li angaje nou genyen avèk le senatè Delacruz nou gen yon pakèt lòt gwoup jodi an ki fòme inisyativ sa a ki se Parout vè lakou de kasasyon k ap batay jodi a pou retire Ayiti nan sa l ye a. Lòt enfòmasyon, Yon ajan spesyalize ta pran bal nan Dèlma 95 selon avanse ki fèt sou enfòmasyon sa e li ta akoz lopital te gen pwoblèm doktè, polisye a ki ta bay anpil san ta pèdi lavi li. Pandan tout jounen an, gen atant ki t ap tann aske lapolis nasyonal konfime yon tèl desè, men sa poko rive. Selon sa ki avanse pa Pierre Espérance, nominasyon Ronald Bazile kòm nouvo direktè jeneral Ofis Nasyonal Asirans Vyeyès, ona, E li kareman entevinye lòske konsèy minis lan li menm jounen mèkredi a te rive fè yon vòt de sèt manyè e misye ta gen 25 lane anndan konstitisyon an. Pou Pierre Espérance, li ta avanse lòt dosye N ap vin avèk kèk lòt detay sou kesyon sa a pou ou, men se pa pou jodi a. Hum! Bagay yo, yo anpil, yo pa piti an menm tan yo pa mens. Nan koulwa lapolis nasyonal, Genyen gwo demach kap fèt pou lapolis nasyonal chanje tip de konpòtman fas ak operasyon ke lap mennen ki selon obsèvatè yo ki sanble ak dife paykann. On lòt kote, ki sa k genyen?
Enfòmasyon ke m vin genyen yo, malerezman m pa ka pataje yo avèk piblik la, se osi senp ke sa, paske jisteman w sot di l, nou gen yon ankèt an kou, fò nou kite tan pou lajistis fè travay li. Sa mwen menm m ap kontinye di piblik la, e m ap di l jodi an ankò pli kalm ke m te konn di l avan, paske m gen plis rekil, mwen chita, mwen konprann, m analize, se nan maraton ke nou ye, mwen te di l talè a, se pa yon kous. 100 mèt pou nou gentan kouri fini, nou pa prese non, n ap pran tan nou, nou konn fè travay n ap fè a trè byen. Sa m ap di piblik la, sa m ap di pèp ayisyen an, sitou jèn yo, se fò n konprann n ap viv nan yon peyi ke majorite popilasyon an gen anba 30 an, nou se nou se youn nan pèp ki pi jèn ki egziste sou tè a. Donk lè m ap pale, m vle pale ansanm avèk jèn yo priyoritèman, sè ke gen espwa, gen posiblite pou nou jwenn jistis premyèman, e jan m di l plizyè fwa, jwenn jistis. Pou papa m, pou Prezidan Jovenel Moïse mache men nan men avèk delivrans nou. Paske menm moun ki mete nou nan eta ke nou ye la antanke pèp, se menm moun sa yo ki asasine papa m. Se mesaj sa a m ap toujou genyen, mwen te genyen l sa gen 1 an, m te genyen l sa gen 6 mwa, mwen genyen l jodi an, m ap petèt genyen l pandan 20 tan, pandan 50 pwochèn ane k ap vini yo. M ap repete l, Jwenn jistis pou papa m mache men nan men ak delivrans nou antanke pèp. Paske menm moun. ki asasine papa m yo, se menm yo menm ki se garan, pwotektè sistèm ki mete peyi nou nan eta l ye jodi a. Vwa w sot tande la a se Joverlein Moïse, pitit gason ansyen prezidan defen Jovenel Moïse ki youn nan reyaksyon yo se sa ki akouche. Aprè Badio fin prezante yon pakèt pawòl sou konpòtman l avan, pandan e aprè asasina avoka Martine Moïse, pou n pa di la famiy Jovenel Moïse, mande ak lajistis pou ranfòse sekirite Joseph Félix Badio pou yo kapab rive sou tout non li site yo, pou non li site yo pote lòt vini E yo pa prese pou jwenn ak ki mò ki touye Jovenel Moïse. Ou konnen gen 2 gwoup de denonsyasyon la, Dimitri Herard on bò, Badio on lòt bò, e ou gen les seigneurs de guerre vivre ensemble, konn ap pale on pakèt pawòl Ke moun pa t pran yo twò garanti a sa k ap di, soti nan Vitelòm pase men pran sa Bèbekri konn ap pwononse ak bouch li ak lòt. Jodi a, s on lòt kalkil k ap fèt vin jwenn a desizyon cpt pran pou gade dosye entènasyonal la k ap sanksyone moun pasi pala. Pa met nan tèt ou Nèg yap ki pral santi yo kwense la se kou yo pral kouri ou ka ret ou wè vyolans la li triple otou de pòtoprens ak kèk depatman ki pat kwense nan zak vyolans si pèp sa pa pran fòm kòl.